E bonjou, bonswa tout moun, sa kap fèt kòman nou ye? M espere ke nou anfòm e kòm dabitid map toujou salye nou depan dele avèk moman ke nou pral gade e ti video sa. Pa bliye non pam se Decatur Kelly ok, jèn antreprenè kap viv nan peyi Chili depi ane 2017. Donk si w fèk rive sou chanèl sa, abòne aktive ti klòch notifikasyon pou w pa rate okenn nan. Nouvo videyo avèk enfòmasyon ke nou toujou pataje pou ou sou chanèl sa nou pale w de vwayaj, de viza, etc etc so pa bliye tou toujou kite ti like la se youn nan fason pou toujou kenbe nou motive pou nou pote bon jan enfòmasyon pou nou jodi a la e ankò youn fwa m pral pale nou de de Surinam ok e m pral pale nou de vòl ki ta sipoze fèt nan anviwon 2 jou la paske jodi a 13 e vòl la te pwograme pou 15 Ok vol sa programe pou 15 donk m pral fon ti bref pale nou de vol sa jodia la e jodia e pandan ke mwen tonbe sou yon entèvyou ke Saya menm an pèsòn te fè pou l ta adrese avèk ajans ou byen avèk kominote a ok e malerezman m pa jwenn tout entèvyou a men m jwenn anviwon 30 segond nan entèvyou sa. e 30 segond kem jwenn nan entèvyou a pèmèt ke e ou ka tire yon refleksyon, ou ka tire yon konklizyon ok, so apati de 30 segond sa ke mwen nan entèvyou sa gon pakèt bagay ki pase nan tèt mwen ok, so mwen fèchè anpil pou m fè video sa e. M espere ke nap byen pran san nou, byen pran tan nou pou n gade tout, paske tout sa m pral di yo la a yo vrèman, vrèman enpòtan. Avan ke nou ale pi lwen nan videyo sa, nap kite w pou kapab wè ti bout entèvyou sa a e ke nap di w la la. Epi, lè w fin wè ti bout entèvyou sa, nou pral dekòtike ansanb, epi ladan l m pral di sa m panse. epi tou ou menm wa va di sa w panse tou nan yon kòmantè. So ann ale tou dwat ann al gade ee ti bout entèvyou a. Ap gad videyo a tande non. Gen konfyans. Tout moun pa menm. Mwen menm se mwen yon René Saya, se mwen kap fè vòl Surinam nan ki gen kont kontak avèk gouvènman. M pa travay avèk travayè, m pa travay avèk minis, m travay avèk dirèk prezidan. Men mwen m gon chèf m dwèt men chèf pa m nan se prezidan. Pa gen lòt moun ankò. Yon kès pou lòt.

1. Premyèman, se ke dokiman ki vin ajoute. Sa se premye bagay la. Dezyèm bagay, se ke nan ti bout e entèvyou sa nou sot gade a la, misye pa pale de 15. An ta di, jodi a 13, e gon vòl ki pwograme pou 15, m panse li tap nesesè e pou ou ta pale de 15. Malgre, e m di nou ke m pa jwenn tout entèvyou a, ok? Men, nan fen entèvyou a, si nou note byen, alò nan fen sa nou sot gade a, n ap wè li pale de lajan. Donk li di konsa ke toutotan nou pa fè depo yo oubyen nou pa voye lajan yo eksetera, li poko ka bay dat. Ok. Donk, sa vin fè m wè, menm lè m te gade tout entèvyou a, ok, menm lè m te gade tout entèvyou a, an un mot, misye pa pale de dat 15, li pa pale de dat e, e, pou vwayaj, pou pwochèn vwayaj la, pou dezyèm vòl Ayiti-Surinam nan fèt. Ok? Donk sa se premye bagay, se premye konsta m fè. E nou menm tou, n a di m sa nou panse. Dezyèm bagay, sè ke, e dezyèm bagay ki si se ke e kontak misye genyen se kontak ki fò donk prezidan donk se gwo kontak donk sa k si se ke vòl Surinam kapab fèt kanmenm ok lòt vòl pou Ayiti Surinam kapab fèt kanmenm paske lò gen otorizasyon leta peyi a se yon gwo bagay li ye men men e lòt bagay pou nou konnen ke m panse mwen menm e tout dat sa yo ki t ap bay la e kiyès ki t ap bay yo an reyalite ok so dat yo bay anpil dat bay anpil dat pa respekte m panse ke yon moun kòmsi ki ap travay avèk ki gen otorizasyon gouvènman an m panse li nesesè e si l bay yon dat ki ta sipoze kenbe youn e de 2. Tout dokiman m panse w ap gen bezwen e gouvènman an m panse ta sipoze di w tout sa yo alavans. Ok. Donk, se youn nan rezon ki fè m ap di nou pou nou trè trè trè trè pridan nan koze Surinam sa a. E dayè, nan jou k sot pase yo la, gen vòl ki t ap toujou eseye antre nan peyi Surinam. Donk mwen gen, mwen gen audio yo, mwen gen audio e kèk moun ki tap eseye antre Suriname, yo voye yo retounen. Men pa kont e m jis pap pataje audio sa yo paske yo gen de seri de non, lè m di non alò se pa non ajans, se pa non moun kòm si ki vòlè kòb etc. Ok, si non mwen tap di nou kiyès moun yon fason pou nou pa pèdi kòb nou nou menm. Men se desede non moun ki site, non moun ki nan vòl la e moun ki voye e vwa sa yo ban mwen an, mwen pat mande l otorizasyon e pou m si m te kapab pase vwa a nan videyo sa. Se youn nan rezon ki fè nan videyo sa mwen pap pase l ok. Men si tout fwa si tout fwa m ta jwenn otorizasyon moun sa li ta di m pa gen pwoblèm m ka pase l nan yon lòt videyo m apwouve nou ok ak voice yo. Ke nan jou k sot pase yo la, gen plizyè lòt vòl ki t ap tante antre Surinam, men, menm bagay la rive yo, yo revoye yo bak, ok, moun yo pèdi, pèdi lajan yo eksetera, yo revoye yo bak. Donk kisa sa, kisa sa vle di? Sa vin fè m panse avèk e de seri de ajans, de seri de mafya, ok, ki deyò a la, ki stil ap bay dat pou Surinam, ok, donk sa ka rive. moun sa yo fò vwayaje. Sa ka rive yo fò soti yon kote, yo mennen w yon lòt kote. Men, e sa k si, depi se pa Saïa ki fè vòl sa, w ap pèdi lajan w lan, ou p ap ka rantre Surinam. Oke? Donk, se pou m vin di nou ke, e pou nou trè pridan avèk dat k ap bay yo, paske la, vin gen yon pakèt ajans k ap bay dat, men ki p ap kapab fè dat sa yo respekte vre. Kounye a la, e yon mesaj ke m te vle voye, Alò yon mesaj ke m vle voye nan video sa. So m konnen m toujou plen moun e nan peyi Suriname ki toujou ap gade video m yo ok. Donk yon moun nan peyi Suriname ki vle ok ki ta vle fè m jwenn kontak sa ya an dirèk so li tap vrèman vrèman vrèman enpòtan. Paske m sispèk Gen de limyè, se sa ya ki plis ka ba nou. Malgre nou konnen li yon ti jan difisil, mwen m pap viv nan peyi Surinam, donk son ayisyen nan peyi Surinam ki kapab fèl. E m panse li pa ta sipoze twò difisil pou ta jwenn, bon, depan de kote petèt ayisyen sa pral rete avèk kote lokalite misye ye, paske m panse si sa ya ap fè vòl, donk li vin otomatikman yon ajans oubyen yon moun piblik, donk m sipoze ke li sipoze gen yon biwo pou l resevwa moun. Ok donk m panse sa li ta sipoze trè fasil pou ta jwenn biwo a ok e apre sa gen anpil moun ki toujou ap di m e pou kontak sa ya pou kontak sa ya etc e m ap fè nou konnen ke e kontak sa ya jan m di nou an li pa tèlman izi pase sa paske pou jwenn kontak misye petèt an pèsòn li ka difisil men la Nou gon pis ki vrèman enteresan, paske si nou jwenn vizaj li, nenpòt moun pap ka vin di nou se sa ya, paske imajine nou ke nenpòt moun, nou te gen dwa jwenn kontak nenpòt moun, li di nou li nan kontak sa, li fè pati de staf sa ya, oubyen li se sa ya menm an pèsòn, piske nou pa konn vizaj moun nan, donk nenpòt moun te ka pase. Men la, e vi ke nou gentan wè vizaj li, m panse sa, li vrèman enpòtan, donk lòt moun pap ka pase pou misye nan moman an la, alò, moun ki wè videyo m yo. e m espere ke n ap pataje l tou pou lòt moun kapab wè l. Donk, m panse sa a li vrèman enpòtan. E apa de sa, jodi a mwen t ap pale ankò avèk yon Ayisyen k ap viv nan peyi Surinam, ok, Ayisyen sa a dèfwa lè m bezwen enfòmasyon m toujou tcheke l, epi mwen te mande l e ki sa l tande ki pale de vòl 15 lan, ok, ki sa l tande pale de vòl 15 lan, e mwen te mande misye tou si l kapab fè m jwenn kontak sa a. So m ap kite nou tande voice yo. e konsa nou menm nou va tande tout sa ki te di. Donk e apre voice la e tou swit map tèmine video a paske m panse la se avi pa nou ki pral ki pral nou menm ki pral kòmante ok. So map kite nou tande voice yo deja m di nou sonje abòne, sonje aktive ti klòch notifikasyon an, sonje pataje video nou yo tou epi tou e sonje kite ti jèm nan pou nou. So babay tout moun fin tande voice la epi tou nap wè nan yon pwochèn video. So mèsi. Nèg anfòm wi baz. Yè m te wè w pataje yon videyo Saya te lage. So m tap mande w otorizasyon si m ka lage videyo a sou chanèl mwen an. Epi tou nèg Saya yo te gen yon vòl 15 mwa yo te fè la 15 mwa sa. Ou pa gen kontwòl sa non kijan sa ye la ou pa gen kontwòl sa te ye a non.
Non e pa mwen ki pataje l si w wè pataje genlè se pataje ou pataje l avè m e pa mwen mwen jis wè videyo a tou non avèk afè vòl yo ou ta tande l pale de jou vòl la menm li menm li pa mansyone moun k ap mete jou vòl yo se moun ki sou rezo sosyo ki bezwen kòb pou yo sove pou yo al Meksik e moun sa yo k ap bay jou vwayaj men moun k ap fè vwayaj yo yo menm yo pa gen jou yè m rankontre yon nèg Se fran raketè liye depim konnen misye e bay rake bay sa yo misye fè menm e biznis li fè menm yè m rankontre li misye di pa gen af pa gen vòl ki gen dat sa ka rive ou tande le 15 an gon vòl ki fèt se vre men pa se pa yon bagay ki konfime.
Ah ok ok baz yè m konprann ou wi m konprann sa men nenpòt lè e kòmsi ou ta gen chans Pou ta jwenn kontak la silvouplè si w ka pran l mwen pran l mwen silvouplè. Byen ke mwen menm tou m pa fè vwayaj non men gen de limyè m jije kòm si si m te gen kontak misye gen de limyè misye t ap ka plis pote yo e sa k fè m ta renmen jwenn kontak misye so m pa m pa ka di w yon dat paske m konnen chak moun gen aktivite yo men si sa ta rive pa chans yon jou fè sa pou mwen silvouplè.
Nèg sa ou pap jwenn kontak yo konsa non. Nèg la nèg la son homme d'affaires li ye. Nèg la gen gwo biznis, sa fè biznis, bagay, mezon, machin. Misye pa yon ti, misye pa yon nèg ki ki lejè non e nèg yap rele Sayar. Ou pa tande misye di e dirèk e avèk prezidan li menm li pa, se pa manti non. Misye te nan kanpay Santoki pou prezi lè lè Santoki t ap te te ap fè kanpay misye t ap sipòte li se ke se pa misye pa yon nèg ki lejè konsa e pa yon nèg ou panse ou ka jwenn ou ka jwenn kontak li konsa san se pa yon anndan vant li ki pou ta ba ou l.